Politik pa gen fè kado. Politik se lè je deterè li ye. E la politik pa fèt an lign dwat. Se a lign brize l fèt. E sa k fè le lign dou. La politik se ti matematik segondè. Y a alyans kontre nati, y a alyans konjonktirèl, y a alyans natirèl mèt la. Li klè? E ou ka gen tout pwoblèm avè Moyiz Janchal. E pwoblèm mwen gen avèk nèg yo, tout nèg nan radyo, medya ak klas politik la, yo toujou ap di Moyiz Janchal pa vin ak opozisyon, l pa bay altènativ. E Moyiz Janchal rejte Montana. Gade moun ki nan Montana dabò. Se Daniel Foot. E Daniel Hood, ki ete Daniel Foot? Daniel Hood se yon anplwaye Lèzetazini. Ki enterè yon moun genyen nan Montana kote yon anplwaye Lèzetazini nou konnen ki garanti sistèm nan k ap kraze peyi a? Epitou, Montana a tou, li pa yon bagay demokratik. Lè w gade pèsonaj tankou Fritz Jean, se peye yo peye pou yo vote Fritz Jean.

Moïse pral evalye kapasite pòs li ak entèlijans politik li, li pwopoze yon altènativ e pa gen fè kado. E jounen jodi a la, e Moïse Jean Charles li, li, li, li, li, li se yon lidè k ap goumen. Politik pa gen fè kado. E jounen jodi a, Montana gen konbe tan la a? E se la Montana ka ateri paske Montana pa gen pòs politik. Moïse li ka kanpe Okap. Moise ka di manipilasyon Tigwav, Moise ka di manipilasyon Leyogàn, e si moun ta nan inkapasite yo. Lè w gen yon akò politik, fò gen kapasite pou fè akò a ateri. E jounen jodi a li klè, e se vre, fò gen yon antant politik pou li fèt, baka la se sou baz idewoloji tou, lòt la se ladwat li ye. E si moun fè kòk konpoze lèt pwòp avè lèt sal, kote yon kote gen Youri Latortue ki chèf gang ladwat, Steven Benoît, Hyppolite, Hyppolite al Ozetazini al fè kanpay pou Pritjean, tout moun konn kisa Pritjean fè nan kraze bout peyi a, nan aplike politik neyoliberal. E ou ka gen pwoblèm tout kritik, mwen menm mwen gen pwoblèm avè Moïse Jean Charles jan l atikile politik, jan l fè politik, jan l mennen dyaletik la. Ka menm Moïse Jean Charles se yon nan nèg ki gen fòs politik aktyèlman la a, jounen jodi a ou ka sezi, ou ka wè yo ka chita avè l, paske mwen di w sa ankò, lapolitik sè teni rapò de fòs, politik pa gen fè kado. E jounen jodi a la, Moise Evalier, e, ki sa w ka repwoche moun yo? Anpil moun misye kwè nan KPS la, se de moun ki onèt wi. Ou pa ka di yo nan kidnapin, ou pa ka di yo nan vann dwòg, ou pa ka di yo t ap vòlè lajan Leta. Ok, men gen 2 manb ladan l ke gen de enfòmasyon ki kòmanse sikile sou yo, kòm kwa prezidant la ke li pwopoze a, Madam Edmond, si memwa m pa fè m defo, ensi ke Edgar Leblanc Fils, ansyen kandida nan dosye akò Montana. Kòman w konprann 2 moun sa yo? Non chè, pa gen moun ki ka di anyen sou Edgar Leblanc. Edgar Leblanc se yon nèg menm lè m gen kritik sou li e sou kesyon politik, ekonomik ki se elèv J. A. Pierre Charles, Edgar Leblanc se youn nan nèg ki pi pwòp nan peyi a. Misye se youn nan nèg ki te senatè, leta ayisyen bay misye kòb pou l al, li ba l pèdiyèm pou l al Lèzetazini, rès kòb la rete l pote l vini. Se yon nèg k ap viv nan yon ti kay trè senp, nan yon ti machin ki pa menm vann 10 mil dola meriken. E peyi sa a, se jan de stil de moun sa yo nou bezwen. E sa k fè sa ou te wè devan devan privè pat anpil nèg pat vote pat vote egal e blan paske se bon san ki bay yon kout kòb pou yo te vote privè paske yo te ka mennen privè antan yon nèg konwonpi ki t ap pase fè fè bagay fiskalite pou ekip boujwazi konwonpi nan peyi a. E malgre tout sa m ka gen pou egal e blan sou le plan estrateji politik e egal e blan pa yon move eleman. Ou pa konn tande non l nan bagay koripsyon, nan ansanm bagay tenten. E jounen jodi a, yo te rejte Edga Leblan nan Montana. Yo bay de gwoup kòb ki vote kont Edga Leblan. E jounen jodi a Moyiz pran estratèj Moyiz. Li t ap konn sa l ap fè, li la, li evalye pòs li. Menm papa l kapab pa, nèg a e li ki, e li k evalye pòs li. M pa ka vin di nèg la akò politik li, poukisa l bay akò politik li. Nèg a granmoun, li pè chwal. Politik se sa l ye. Ki moun ka avanse? Se sa l ye. Se sa l ye mèt la. Jounen jodi a la, ou ka rezoud pwoblèm ak Moyiz Jean Charles. Misye reklame dèt li nan koperasyon Sid-Sid wi. E Larisi e Lachin wi. Se sa l ye mèt la. Yon nèg ki pa konn politik, ou pa fout konn li byen. Ou pa konn okenn konsèp ekonomik mèt la. Jounen jodi a, mond lan chanje wi. Ou pa tande sa k pral pase la. 2023, pral gen koperasyon ekonomik Larisi avè Lafrik. Ou panse Louis Latortue pral nan anbasad? Pral devan paset kanada ou panse steven benoit pral la e jounen jodi a la montana se daniel out ki dèyèl nou konn daniel out pandan daniel out ap di lèzazini men moun ki kraze peyi a ozetazini li pa janm pale de clinton ki kraze diri nou e tou montana tou kiyès ki dèyèl se jòj soros madam di vye pyè lwi. Sa li klè, Magalie Comeau! Pandan tout mouvman manifestasyon nan lari a, pèp la di li pa nan oken akò, ke se swa akò Pen, akò Montana, akò 11 septanm. E kounye a, nou vini ansanm avèk KTPS. Èske w kon panse pèp la kapab konprann sa li menm? Bon, m pa konn ki kapasite, ki, ki koulwa politik, ki diskou Moïse pral bay, e ki leson l pral bay. E si, e si Moïse gen kapasite pou l pale de KP, e, KPS w ap pale a la? E si l gen kapasite. e e e e nan radyo, nan televizyon, ògàn pwopagann ni ajitasyon pou l fè bagay li an ateri. Kanmenm, sa pral depann de kapasite fòs li. Fò w admèt la, Moyiz Jan Chal, li gen, li, li, parapò avè Montana, misye pi fò pase Montana. Li gen kapasite pou l met moun deyò. Montana pa gen, lè w ap pran yon akò politik, Fritz Jean konnen ki sa nan biwo k ap pretann Lèzetazini. Fritz Jean t ap al fè akò avè Ariel. Humm bon yon vakabon nèg la ye.
Ok dènyè mouvman pwotestasyon yo nan lari a, kòman w konprann sa? Èske w panse KTVS la kapab kaba reyèlman ansanm avèk kriz ki la a? Nan a bon man mwen menm mwen di w sa, politik se rapò de fòs li ye, kisa k pral pase pi devan? E si Moïse gen kapasite pou l fè KPS a ateri? E sa pran tout ane a la? E si l gen kapasite pou l mobilize moun nan Tigwav, nan Leyogàn, nan Okap, nan tout peyi a pou fè KPS? Ka menm tou, li ka yon eleman. Nou di nèg la pa janm bay altènativ. Li bay altènativ pa l. Se sa li ye. Nou di li pa janm bay altènativ. Nou jwenn nou di kont la, Moïse ap fè bagay grenn senk. Hein! Politik pa gen fè kado. Politik se lè je deterè li ye. E la politik pa fèt an liyn dwat. Se la liyn brize l fèt. E sa k rele liyn dou. La politik se ti matematik segondè. Li a alyans kontre nati, li a alyans kontre natirèl, li a alyans natirèl mèt la. Li klè? Profesè Dyesèl, talè ou di gon gwoup moun pami yo Youri Latortue, ou di moun sa yo pa ka al devan anbasad Kanada pa egzanp, daprè ou sak fè sa? Paske Youri Latortue son koli, Youri Latortue son eleman kowonpi, son nèg ki senatè ki itilize pouvwa l al pran kòb, al pran kòb nan ona. E nou misye site nou pakèt bann bagay nan peyi a, sitou nan touye Jean Marie Vincent, nan Laïs Méry, se pa moun ki kredib dabò. E se lè moun ki gen limit yo. E ou tande moun yo ka akize misye kòm moun kap bay moun zam nan Gonayiv. A yon ti eleman konsa li klè mèt la. Ou ka di tout bagay de Moyiz. M poko janm tande bandi di gen moun ki di Moyiz se al ba yo zam non. Toutan m tande yo di se Latòti bay moun zam nan Latibonit. Men moun sa ou di a se li menm wi kap pwopoze plan sekirite pou peyi a. Bon yon nèg ki te nan Baristan li pral mande plan sekirite. Pou yon Latòti pran eleksyon se a zam pou li pran wi. 1. Moun nèg k ap pale de Wi Latòti Wi Latòti se yon eleman ki bay bay Grasè Dèlva ki se yon dilè dwòg ki te kay Ketan 1. Yon nèg analfabèt ankò Yon nèg ki gen doktora li pa di Mwen menm menm se menm Wi Latòti m konsidere l kòm yon entelektyèl kriminèl wi Entelektyèl kriminèl wi Misye pran Grasya Dèlva

Humm li menm avè lanbè yal jwenn jovenel sa grav nèt la e m panse fòk n pran responsablite nou tou antan sitwayen e louis latortue senbolize ladwat e ladwat dabò e m te di w sa de la lèt blan yon lèt ki blan li paka fè ale sa yon lèt ki sal m pa bezwen konnen ki altènativ ni montana e si yo gen pòs ki ateri. Kabin avèk nou akò politik. Ok. Pèp la fè tantativ pou yo te anvayi anbasad Kanada yè. Kòman w konprann aksyon sa a lan nan okazyon 24 oktòb, fèt Nasyon Zini? Se yon bèl bagay. Ape pèp la te dwe boule anbasad Kanada menm jan sa yo fè Burkina Faso. Li klè. Ènmi peyi a se Kanada, Lèzazi, Lakòs, Lalmay. Akò Gwoup, ki se yon sendika jòn. Li klè mèt la. E li, e mèt la pa, mèt la mwen se yon kawoutchou. Gen moun yo manke mèt la. Se di yè ki mete met di pye anbasad Kanada. Gen moun ki di a man, wè ti maksis, wè wè Etazini te pou te di sa wi. Se ènmi Ayiti yo ye. Ki sa k ban nan mete w di an anbasad. Se ak w ale Kanada. E m ap redi nou sa ankò, Kanada se semi kol, se yon semi eta li ye wi. Si w depite, senatè Kanada. Se devan larèn oswa e, e, e, wa pou w ale. Kounye a e Chal ki pran pouvwa a. Chal se se se pitit René Diabète ki pral prete sèman an. E bon peyi non, son konte Kanada ye wi. Kisak pase? Pèp la tap met dife ladann li fini ak tout bagay. Pa pa pa gen regrèt nan sa. Men jounen jodi a yo kòl ann pran egzanp Kanada vann nou konbyen plizyè blende si blende yo bon. Yo pa menm bon menm. Pandan yo ba nou blende a yo gentan bay chèf gang yo M 80 pou kase blende a. Si yo k nan tout mizè nou, nan tout ensekirite nou, nan tout bagay nou, ou pa wè tout moun ki pa dakò se moun ki nan ki pa jwenn kò gwoup ou ba ou a. Se sa l ye. E li klè jounen jodi a, Kanada, Lèzetazini, Lafrans, Dalmay, sa yo rele Kò Gwoup, Levatikan, yo responsab mizè popilasyon grangou pèp la. E m m pa di Akò Moyiz la bon, m pa di Montana pa bon. E fò nèg Montana yo tou ka evalye òs yo. E an m poze w kesyon an ton jounalis, ou pa konn Moyiz ka met moun deyò Okap? Konben moun Fritz Jean ka met deyò nan Pòtoprens? Nèg la ap jwe sou letan, l ap jwe sou rapò de fòs li. Li klè, E jounen jodi a la, nan tout jounal entènasyonal, se de akò Larisi y ap pale, tout près entènasyonal la wi. Y a de gran ajitasyon politik, pèp ayisyen pran dimansyon l, mennen bagay la devan anbasad wi. Konbe fwa, konbe fwa dimansyon ou wè la, òm politik al devan anbasad, tout nèg ap pretann blan ba yo pouvwa a, akò gwoup a avè laboujwazi santi vin ba yo pouvwa la. E m panse, malgre tout sa w ka repwoche Moïse, mwen m gen pwoblèm a Moïse tou, jan l atikile politik. M se youn nan nèg ki te gen pwoblèm a Moïse. Kanmenm, Moïse pi avanse paske ni nèg Montana, ni nèg kap fè politik nan peyi a. Misye ap fè politik avè je dentèlijans li. Ok, sou kon mesaj ou tap voye, se kisa l tap di? Ki mesaj m tap vaye?
Ni nèg ki nan Montana, ni nan nèg ki KPS la, yo ta janm jwenn antant. Yo ta janm jwenn yon antant pou yo ka rezoud kriz sa la. Jounen jodi a la, timoun pa ka al lekòl. Youn, de jou an jou, moun lago dam. Ap gou grangou ap touye yo moun kapa yo paka jwenn manje paske nèg izo ti lafi yo yap sezi kannòt moun yo sou lanmè kap pote manje okay jeremi e lagonav li panse son antant politik pou ki jwenn e jwenn antant politik sa pou ki jwenn nan fò tout kouch nan sosyete a admèt yo chita jan anbasadè yo chita jwenn pou yo jwenn yon desizyon final si san anbasad kap ba nou solisyon pap janm rezoud se kò gwoup wap toujou nan fenomèn ensekirite alimantè ensekirite fizik ensekirite sou tout fòm e fò konstwi yon lòt leta. Pwopoze yon altènativ pou ranfòse lapolis pou peyi a ka swiviv. Se pa sa, gang yo ap pran tout teritwa peyi a. Se sa m t ap di.